Pou nom mwen se Dany 509 Humm mwen se moun Sodo men manman papam pa Ayiti Mwen son enfòmatisyen. Ok pitit mwen an di konsa ou se kondisip li to eske se verite eske ou se kondisip li vre?
Wi madam mwen se kondisip li.
Ok m konprann eske sa w fè aprè lekòl la Èske w ap viv a paran w oubyen w ap viv pou kont ou? Apwopo de paran, paran m pa Ayiti. Mwen menm, mwen se yon enfòmatisyen epi m se yon ajant sante. Ok, paran w pa Ayiti, sa vle di w ap viv nan yon kay pou kont ou? Non, mwen pa viv pou kont mwen, m ap viv avèk yon matant mwen. Men matant mwen an se yon lè l Ayiti, se yon lè l vwayaje. Sa vle di, prèske m ka di m nan kay la pou kont mwen men yon lè konsa matant mwen la. Ebyen manmi m pa fèl non m pito al ale priye dèyè a. Dakò cheri ale tou frèm. Epi ok jenòm pa gen pwoblèm non Aww jan w esplike m ou vrèman janti ou konn kòman pou pale a moun bon pa gen pwoblèm kòm mwen se zanmi m li ye ou ka toujou pase ou ka toujou pase wè l ou konprann sa m di w la ou ka toujou pase wè l pa gen pwoblèm m dakò men kòm papa l pa la m pa ka konnen.

Gad solèy fin cho depi maten Techle al chanje 2 bèt li pa janm vini el konnen nou pral legliz maten an.
Aksyon
Maten an kabrit sa fèm mache twòp wi Telman mache m swe.

Depi maten lal chanje de ti bèt lal fè vakabon nan lari a nan jaden an ap tire wòch dèyè bèt moun epi tou poul vini poul al legliz li pa vini map tann map tann li lèl vini li pa janm vini yon bwa m pral chèche met la pou li lèl vini la map kase tèt li nan tout mi yo la mal dèyè bwa a. Mwen koresponn a misye a bout baton sa. Map koresponn avèl wi. Baton sa ka frape nan moudal byen mezi bouda. M pral pou li.

Vin jwenn nou! Mwen mwen e manmi.
Wap goumen. Kote w te ye? Nan jaden an m te ye manman. Ou pat konnen w ta pral legliz maten an? Yon kabrit ki te lage, kounya la m pa janm ka jwenn kabrit la pou m vini wi. Ey, epi tou, sa w ap imite la, sa k nan men w la, sa l ye? Kòm sa sa ye? Mouchwa wouj e ladann Kounye a, di m non, w ap imite, pa vre? E pa anyen non, manmi. Epi degaj w ale rad sou pou w al legliz la non. Panse m ta pral legliz la kite w? M prete w li, tande, m pa fè w kado l. M prete w li, m pa fè w kado l. Fè rapid non! M prale wi, manmi. Ou deja fè m rete fon bann tan deja. Vire non! Gad figi ti gason an.

Manmi e kondisip mwen liye epi tou li zanmi. Epi banm, ou pap metel sou ou pou al legliz la, paskem pa konn kote ou jwenn li mpap kite ou metel sou ou pou al legliz la, al chache rad pou met sou ou pou al legliz la, fè rapid non! Men koulè pyel konsa ou pral legliz la, bouch mwen, kounya la wap tann lè a fin rive pou pa al legliz la, satan sa k nan tèt ou a map etirel pou ou wi. M ap gen yon bèl kout bwa epi m al retire Satan an. Non manmi, ou pa bezwen ban m kou non.
Kechbe! Dat sa kote w la? M ap vini. Ou p ap vini pou n al legliz la? M pa wè soulye m.

Manzè domine m wi. Men a rezon menm pou manzè domine m. Yon bèl fanm tankou l. Yon bèl fanm. Manzè sa tèlman rann mwen ere. M pa konn sa m fè ankò non. E gade nego vin trip sou mwen nan baz la la non. Ooh! Fò m ta rele manzè a pou m di a pou m pale avè l.

Mawozo rele zo menm. Bon m fin di sa map di w la rele apa. Kounya pandan map pale avèk wences menn manman an vin parèt. Lè manman an parèt menn kounya al mande wences kiyès mere wences di l son kondisip bay. Kounya manman fè m antre menn. Nou antre kounya nou kòmanse ap pale pale. Pandan nap pale pale menn manman fè m antre l bonm chèz m chita menn. Epi baz.

Nap gen posibilite pou nou pale nenpòt lè nou vle li mèt apre sèvis la tèmine wap kapab pale avèl mwen patap ka pale avèl an tande li di. Ew kite yo si mwen m paka konn kilè pou m reta nan agitasyon sa non mwen. Ebyen fòw gen pasyans pou konnen m la map ede w jere kay ou ou konn bay yo nou paka prese fèl konsa bay sa yo. Lap renmen avèw kanminm wi m pat poze w ide pwem nan dosye a la nou paka pa renmen bon kounya men nal legliz la nou legliz minm kote. Ou fè yon premye pa la wi. Ou pa konn depiw al legliz la la ou tou bon? Ou tou bon! Depi wè w tou bon la, talè l wè w legliz bagay sa yo l pral dakò men lè w pat legliz la w konn manman n pa tap janm vle pou renmen avèk payen kounya manman n pral di men si lal legliz kounya w ka renmen avèl ou tou bon wi. Ou tou bon wi m ses. Yow mesye nou konn sak pase. Nou konn ti manzè yo bay rele pou Vanann sa mesye, m kwaza demwazèl sa menm. Ankò? M te gen pwojè pou m al wè Lori mesye epi m fon kanpe yon kote epi solèy la te cho m kanpe yon kote map map map m nan telefòn mwen epi lè m leve pou m ale m kwaze se demwazèl sa m kwaze epi li pale avè m li mande m sa m bezwen m di a kay Lori m pral la a wi mesye te kwè demwazèl sa mesye Li ozel kareman. Manzè bon on kalot mesye. An manzè bon kalot. Jan w wè m di w la patnè m. Sa nève m anpil. E m te ka bat manzè wi. Paske m pa konn bat fi baz. M respekte sa k rele fi a baz. Sa m tap kase dyòl li menn. Aah jenn fanm. Ou vin pou dejwe on moun la jenn fanm. Nou pa jwe non.

Mal aji avèl, m pa tap di ma renmen l nan figil, m tap bal afeksyon men se pa serye, men kem pa tap serye avèl, m tap jis bal love la men pa vre menn, m pa renmen l vre. Men tonton, chonje m pale w frè, pridan pito jis aksepte ti dam nan menm ke w pa renmen l ou aksepte avèl, jis pou la fòm pou l ka santi l alèz pou l pa fè yon kankon reyaksyon pi grav menn apresa ou ka mouri papa m pa love. Ebyen jèn fanm wap depoze 25 je kreve la. Ebyen jenn fanm, di sa wap di a, fè akò manmanw. Kisa li la?
E konn jen bogi sa nou. E pa bogi moto menn.
Sa e lik mennen nou la papa. An e sa ou rele moto a? Moto a e moto nou baz nan baz la baz moto baz la. E sa bon dife n kraze nou fè dlo nwa sa?